Ebyen ojoudwi nous allons parler de la psychologie encore une fois. Mwen menm se Alcinor Arthur Saint Jean nou se ekriven, etidyan finisan an psikoloji egalman. Nou pral resevwa yon tip, se yon se yon se yon nèg ki konn manyen plim li, se yon nèg ki konn ekri anpil, se yon etidyan finisan an psikoloji egalman e li la nan stidyo ansanm avèk nou, nou pral resevwa li. Byen mèdames e mèsye, e donk jodi a nou pral pale sou yon tematik enteresan ki se, Poukwa?

Gwo travay ke Semans H mete sou pye e jodi a nou pral pale de yon sijè trè enteresan ki se Pourquoi apprendre la psychologie? Alò m trè trè kontan e m kapab di trè byento nou pral debat plis sou sa. Mèsi Arthur, mèsi a tout moun ka pral prete nou ekout yo pou kapab eseye konprann plis poukisa yon moun ta sipoze aprann psikoloji. Byen, Semans Ash, Jenerasyon Dore, Yon Lòt Jenerasyon, Yon Lòt Jenès, Yon Lòt Ayiti, Yon Lòt Fason pou nou wè bagay yo, Yon Lòt Fason pou nou antreprann, Yon Lòt Fason pou n aji e pou n panse egalman. Ou menm k ap swiv nou, pa bliye pataje videyo yo, se fason w ka sipòte nou menm k ap fè yon travay E ki pa piti, nou panse kap itil yon jenerasyon, pataje video a e egalman abone a chanèl la, donk pa sispann fè sa. Ariel Lucardi, Premye kesyon ke nou ta renmen pozew, kòman w ka prezante nou domèn nan? Kòman w ka prezante nou psikoloji? Kisa li ye? En peu de mots, kisa yon moun ka panse a li lè w pale de psikoloji? Mèsi
kòlèg mwen, kamarad mwen Arthur. Alò, pou m brèf e pou m trè konsi, m ka di sikoloji a se yon syans, s on domèn detid ki santre oubyen ki gen kòm objè konpòtman avèk pwosesis mantal. E lè m di konpòtman ak pwosesis mantal, byen avan se te li te konsantre l sou nanm ki se yon, m kapab di yon pati nan imen an oubyen moun nan ki pa kapab mezire. Men le fè ke son syans, sètadi fòk li eseye objektif, e nanm nan se pa yon pati nan moun nan ke w kapab sène, alò e psikoloji a santre l bokou plis sou, m kapab di konpòtman ki se ansanm de obsèvasyon oubyen yon jès vizib ke w kapab wè, avèk yon ansanm de pwosesis k ap pase nan tèt li, tankou refleksyon, tankou imajinasyon. Alò se sa sikoloji a sitou fokis sou li. Byen, mèsi Ariel.
Donk nou ka konprann ke sikoloji a se yon domèn ki konsène moun. Donk se yon domèn nan sante k ap eseye konprann e pli presizeman la sante mantal de endividi, de pèsòn, etsetera, konprann lè konpòteman, lè emosyon, etsetera. Donk se sa. Ariel, èske ou kapab di nou e ki satisfaksyon ou tire de metye sa ou aprann nan? Èske. Ou satisfè de etid sa w fè a, epi kisa ki plis pasyone w ladan l? Ou pale de satisfaksyon ki se yon degre trè pèsonèl a mwen, ta di kantite plezi ke mwen, mwen, ke m kapab tire, ke m tire de psikoloji a. Pou m byen di, o debi, se pa t psikoloji ki te prensipal chwa karyè, se te plis istwa. Men le fè ke m pa te rive enskri nan istwa paske nan moman sa te gen difikilte pou m te ale ENS, alò m te deside antre nan sikoloji nan kanpis la, nan kanpis Henri Christophe Limonad. Alò sa m ka di ki, m kapab di ki satisfè m nan etid sa se, Le fè ke sikoloji a ki se yon etid ki santre su la pèsòn, sètadi ansanm de karakteristik ki genyen lakay moun yo, tankou emosyon, tankou konpòtman, tankou pwosesis mantal yo, ki pèmèt ke nou evolye, ki pèmèt ke nou reflechi, ki pèmèt nou panse. Alò, sikoloji a pèmèt ou mye konnen tèt ou. e ou mye konnen anviwònman w. Sètadi, lè w eseye konprann ki sa èt imen an ye, pa sèlman fizik, ke w ap pral gen biyoloji ki santre sou fizik, sou ansanm de, m kapab di, transfòmasyon ki genyen nan òganis la, yon seri de bagay, men sikoloji a li rete sou mantal. E mye konètre la pèsòn, sè panse, sè motivasyon, alò se sa.

pou pouvwa arive la ou tu è ojoudwi. Donk, se ki kalite obstak e difikilte ou fè fas a yo e nan yon fason pou te kapab rive la ou ye jounen jodi a? Konnen lavi se, lavi deja se yon eprèv m kapab di. Sa vle di ke okou de etid la m rankontre anpil difikilte, ke se swa ekonomik, tan dotre. Men sa p, si m ap eseye enimere, m kapab pa rive vrèman kapab idantifye. Paske, sa k fè m di m pa p rive idantifye, se paske m te kanmenm bay tout mwen menm pou m te fè etid la. Sètadi, pou etid la menm. Se vre, ka genyen yon domèn ke w ap eseye sezi plis, w ap eseye konprann plis, ki ka yon ti jan difisil, petèt, men, se pa t vrèman yon obstak, m kapab di, menm si, yonn nan difikilte yon moun kapab resevwa, se teren, se teren, paske psikoloji a, jiska prezan, se yon syans ki rete vrèman, vrèman teyorik, ki manke pratik, e se yonn nan eprèv m kapab di yon moun ka fè fas a li. Men n ap eseye konbat, n ap eseye konprann premyèman faz teyorik yo, men eseye avèk obsèvasyon, avèk kiryozite epi ansanm de metòd ke nou te genyen tou, alò pou nou kapab eseye mye konprann oubyen mye abòde teren an, pou nou kapab avanse. Alò, se sa m te ka idantifye kòm eprèv, men n ap eseye travay pou nou kapab eseye mye konprann, pou nou kapab eseye bay, fè plis pwogrè m kapab di nan sa. Trè byen, mwen menm tou m aprann de sa ou di an, se enteresan. Men san n pa rete twòp nan sa, an n pran lòt kesyon. Eske ou kapab di nou yon pwojè oubyen yon eksperyans ou te fè e nan karyè ou nan oubyen pandan ou tap etidye nan domèn psikoloji? Yon eksperyans oubyen yon pwojè kèlkonk ki make ou nan domèn nan? Psikoloji se se yon domèn m kapab di ki pèmèt m fè anpil rankont, fè anpil rankont sitou avèk kòlèg e ke m gen ki vrèman vrèman m kapab di ki bay yon fòm de, de, de, ki ban m yon fòm de motivasyon, paske fason ke yo ap antame syans lan, eseye konprann li, tou sa, men tou m fè anpil eksperyans avèk de, de sòti, m kapab di, de sòti swa e avèk e plizyè gwoup, tankou m genyen PAPS, ke, ki se yon gwoup. ke nou entèveni nan domèn sikoloji, nou gen ankò e app ki entèveni nan domèn sikoloji alò swa nan chwa de karyè, oryantasyon pwofesyonèl tou sa, alò nou eseye fè fòmasyon pou timoun ki ap kite segondè kap pral antame. m kapab di etid de vi yo, pa egzanp ki pral antre nan inivèsite ou byen ki pral fè chwa de yon metye tou sa. Alò e m kapab di se yon antrepriz ke m fè deja e m kapab di m satisfè anpil de tout travay sa yo e psikoloji a m kapab di eseye pèmèt m mye konprann yon seri de bagay. e transmèt a yon seri de etidyan ou byen pito m di elèv yon ansanm de bagay ki ka pèmèt ke yo reyisi yon chwa de karyè tou sa. Bon e se se enteresan Ariel m panse donk y a de kwa a apran dan etidyan la psikoloji nèspa? Bon se se yon syans ki enteresan nan fason ke ou eksplike nou li la. Ki konsèy ou ta bay a yon moun ki swete lanse l nan domèn sa? Kèl son lè zeprèv kèlken ki va. etidye la psikoloji peut il konfwonte ok donk ki konsèy e answit ki satisfaksyon moun nan kapab gen tou alafen nan yon domèn tankou psikoloji ou di ki se yon domèn ke nap nap apèn dekouvri nan peyi nou ayiti sitou. E m kapab di yonn nan e se vre psikoloji a li nou apèn ap konnen l bon menm si li parèt tèt li bon li kòm Li kòmanse parèt tèt li depi an 2010 apre sitou m kapab di katastwòf oubyen tranbleman de tè 12 janvye a. Men son domèn ki toujou e m kapab di rete anlè, ki poko fin ateri e ke anpil moun poko vrèman konprann. Yonn nan konsèy ke m kapab pote a yon moun ki ta renmen swa etidye syans sa oubyen ki nan syans sa deja, Kòm mwen menm se yon etidyan finisan ki ap pral k ap travay sou travay de sòti li, m kapab di ke sitou nan domèn syanzimèn e sosyal, ansanm de syans sa yo, yo enpe neglije oubyen yo wè yo kòm domèn pou moun pale franse, ann Ayiti sitou. Men m kapab di sitou sikoloji se yon domèn ki enpòtan, ki enpòtan. e ki kapab ede ede moun nan kèlkeswa difikilte, li pa oblije yon moun ki gen twoub sevè, li kapab jis yon difikilte oubyen yon pwoblèm ki pa pèmèt ke moun nan li menm li fè yon seri de bagay li ta sipoze fè, li pa alèz, alò m panse ke son domèn ki enpòtan ki kapab pèmèt yon moun li resouse l. Alò konsèy pou mwen ke m kapab bay yon. jèn etidyan ou byen yon aspiran, se konnen ke domèn sa pa fasil, e konnen ke depi konya fòk ou kòmanse gen pwojè depi swa nan dezyèm, twazyèm ane a konnen teren an plis. Konnen teren an plis nan yon seri travay de fòmasyon epi nan staj yo sitou. pou w ap eseye eksperimante depi trè bonè teren an pou w kapab mye konnen l. Paske ou kapab pase tout tan w fè etid la epi lè w rive sou teren an son lòt reyalite. Paske psikoloji ke n ap etidye a, se vre li gen yon pati ki inivèsèl, sètadi li santre sou lòm, sou lè konpòteman de lòm, sè zatitid tou sa, sè zemosyon, Men, kilti la li menm li gen yon wòl santral nan lavi endividi a, fòlklò tou sa. Alò, nou pral wè sa avèk sitou sikoloji entèkiltirèl. Alò, fòk ou eseye konprann èt, m kapab di ayisyen an menm. Sètadi, se le fè ke son sikoloji oubyen teyori sa yo, se sitou teyori ki venu de letranje, alò li pral difisil pou kapab eseye konprann reyalite ayisyèn nan. M panse ke depi trè bonè ou kòmanse antame teren an, sa ap pèmèt ke ou mye konprann e ou kapab aji sou teren an avèk plis efikasite e pran mwens tan pou kapab eseye detekte e travay sou yon seri de pwoblèm ki trè trè frekan nan sosyete pa nou an, yon seri de difikilte ki bay, m kapab di ki. On ti jan trè frekan lakay m kapab di Ayisyen yo tou sa. Alò se se pran trè bonè. Se sa m te kapab di pou kapab e konnen teren an plis. Merci merci beaucoup e psychologue Ariel Lucardi chak fwa m rele w Ariel m panse se la nou pral mete yon fen nan gwo bout tonton emisyon sa m panse konsèy la li li sur et certain se ke nou sipoze Aprann eseye plis pratik, se sa? Eseye plis konnen teren an, familyarize nou avèk eksperyans ki antoure nou yo pou n kapab sène sikoloji a pi byen. M pa konn, ou gen dènye bagay w ap ajoute? Yonn nan dènye bagay ke m ta m kapab di se, se vre fòk depi trè to ou kòmanse. konnen teren an, men tankou yon aspiran, li ta trè bon pou ou mande ene yo, ene yo kòman oubyen antre nan yon dyalòg pwofon avèk yon seri de pwofesè swa ki deja dè pwofesyonèl, paske gen anpil nan yo ki pwofesyonèl, sètadi eseye pale avèk yo, mande yo difikilte, ki tip de difikilte ke yo kapab rankontre. E de trè to, ou gen tan gen yon konpreyansyon, ou gen tan gen yon prerereki de ansanm de difikilte sa yo, alò le fè ke trè to ou pral antre an kontak avèk reyalite a, m panse sa ap ede w, sa ap pèmèt ou avanse. Merci Ariel, m panse randevou kase se pou yon lòt pwochèn fwa, e nou di w mèsi pou paske w te chwazi vin patisipe ak nou nan Semans H nan randevou sa. Mwen menm se te Alcinor Arthur ki t ap sèvi nou, nou di mèsi a staf teknik lan, Alfred Schneider ki t ap fè manèv yo. Donk randevou se pou yon pwochèn fwa, pa bliye.